M se pi bon zanmi l. Pa gen moun ki ka achte towo sa. E sa k fè wè y ap mete misye nan tout kolimatè k gen. Moun yo fè w konprann ke s yon bèt. Ou wè si nèg yo te konn tande Babekyou depi o debi, nèg yo pa t ap poze tout krim sa yo. Se paske yo konnen misye se tèt pansan an k ap enpeche. Se sèl misye yo pa ka achte. E kounye a yo p ap ka achte yon nèg nan viv ansanm. Pa gen yon nèg nan viv ansanm ak yon malafwa. Atann, atann, atann.
Ok, talè, pa al two vit, pa al two vit. Eseye esplike moun yo kap kòmsi pouw konprann sa kap pase la, nou wè gen anpil bagay kap pase nou poko ka konprann byen esplike moun yo anje ki gen la a frè pam.
E Jimmy map repete w sa, map map di moun yo sa, m panse ke lame lamò Jovenel ta pran egzanp pou pèp ayisyen, ayisyen pap chanje. Ou wè Jimmy Cherizier alyas Babekyou, m se pi bon zanmi l e m pa pè di l paske anpil moun vle fè nou konprann ke pou nou pa pale ak ti mesye yo paske yo pa vle nou konnen sa kap pase nan peyi a mwen m konn tout sa kap pase an ayiti wè goumen sa kap fèt la la nèg yap fèl pou pèp ou wè vitelòm vitelòm di jimmy wah sil te gentan byen avèl nan sal te a la li pat tonbe ladann Vitelòm ki di sa vitelòm.
Tonnè krazem jimmy e misye konn vwam kap pale a m pale a yo tout ok frèm ou wè ou wè ou wè tout bagay wap plede site non jimmy babekyou babekyou se paske se misye yo paka achte alepòk.
Ok kounya la Barbecue si nèg yo te tande Barbecue dès le début ou konnen lè misye te bezwen fè antant a nèg yo gen nèg kap di konsa e dèyè mwen tankou yè map tande yon nèg ki rele lap vin di yo Barbecue dèyè lajan de blòdè ou tonton li Barbecue chaje zanmi l ozetazini ka bal kòb li pa gen pwoblèm kòb nou pa visye nèg Delma 6 Delma 8 pa visye frè pou fekilize misye ap goumen nan yon goumen e nap reyisi nan goumen an. nap reyisi nan goumen an e rezon sa w poko wè tout moun se babekyou babekyou paske babekyou ki tèt fon sa a gen bagay kap fèt la babekyou pa janm konnen l non tankou gen ou pa konnen nan tout kote chak kote gen yon jeneral nèg a gen dwa rive a ou wè yo di babekyou pandan se tan nèg izo k ap atake nèg tilapli ap atake yo di yo babekyou pandan bgy yo ti tan babekyou jis dèlma 6 si w di m kafou ayewopò dèlma 18 babekyou ap atake map di w wi men chak nèg kenbe yon zòn men nap nap goumen nap nap nèg sa w pap ka enstale la frè m. Se sou fyèl nou yo pase. Nèg sa yo pa respekte moun twòp. Pèp ayisyen sispann pale sa nou pa konnen. Nou pa konnen yon moun pa pale de moun nan. E sonje byen Jimmy se yon polisye li te ye. Si nou tout te leve vwa lè Fal, Malandren ki rele Pè Esperans la t ap sal li a nou te leve vwa nou konsa, misye pa t ap tonbe kote li ye a la. E l ap goumen l ap sòti ladan li. M toujou di l sa. M di l zanmi m ou gen pou w sòti nan swen a. Pou senpleman fè dosye de bagay ki pa tounen kont ou. M di sa tou, m rele w yap rele w, wi yo rele ba, anbasad amerikèn rele Babecue brother pa w konn sa, tout nèg ou wè kap viv anba la Babecue a yo tout rele l wi, tout ap pale avè l chak jou wi, li di m sa, tout ap pale avè l, epi yo rezon fè w konprann ke ou pa pale avè l ou menm, pandan se tan blan ap vin ap vin kote l chak jou, ou menm pou w ale yo di se gang ou ye. Ou gon jounalis sak rele pradel tou prefe misye te kini zil wè m pa kache di sa. Misye gon vès lap swiv depi sou jovenel lap li pa bay jovenel tit epi lap bay nonm ki rele privè a tit wap wè lè lap rele nap eseye imajine yon gwoup nèg ki te pran zam yap fè popilasyon dese dèyè bgy yo yo deside pou yo retounen zam nan kot nèg yo chita la wap di yo gang gang gang gang pandansetan lè w rive sou bò kò ki rele ariel henry a se pm a ye ret nan ròl ou frèm. Pase misye son nèg fò mennen envestigasyon misye gon kòb lap touche m pa konnen kòm m pa konnen m kwè misye vrèman amè kite nèg yo goumen frèm dèyè kote w chita pa gen bal kap vin kore nèg yo ki pran lari yap goumen pou yon popilasyon kite nèg yo fè yap fè sa yap fè a mon frè kite dèyè